Mesdames et messieurs, salut! Bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Gelin. Se toujou yon plèzi chak fwa m gen chans poum rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik ak fanmi, kèlkeswa kote wap koute n, bienvenue sur Haitian Public Media e m swete n pwal pase ansanm. Yon trè bòn semèn. Map ankourajew pou subscribe, renmen video sa, fè kòmantè, patajel ak tout moun ke ou konnen depi ke ou panse yap benefisye. Medam e mesye nou gen yon bòn nouvèl pou mond lan. Jodi an medam e mesye, m tap tann avèk anpil pasyans kilè yo tap parèt avèk yon rezilta sou reyinyon sa

Nou genyen anbasadè a. 2 ameriken. Ou kapab gade vizaj mesye sa yo, ekspresyon yo, yo pa sanble 2 moun ki jwenn viktwa ditou. Selon mwen menm, yo sanble 2 moun ki sot batay kòk e kòk pa yo a pran anpil zoklo e y ap parèt soti yon fason desi. Yo pral kanpe devan jounalis pou yo eksplike rezilta rankont avèk Lachin. Medam e mesye, avan ke m fè w tande kisa ke yo te di, ban m rafrechi memwa w pou w tande Scott Bessent, ki se sekretè trezò a ki te sou Fox News, ki t ap pale de pozisyon l vizavi de tarif

Mwen dezole, du fait que la Chine li menm li pa parèt pou l vin negosye, paske se yo menm ki fè plis mal nan mond lan sou afè komès. E li kontinye. They have the most imbalanced economy in the history of the modern world and I can tell you that this escalation is a loser for them.
M kapab di w ke sitiyasyon sa a, se yo menm k ap pèdi, paske se yo menm ki gen plis ekonomi ki enbalans nan mond lan. Donk, selon Scott Bessent, ki se sekretè trezò Dèzetazini, li kwè avèk sètitid ke Lachin se li menm ki anba sitiyasyon sa a ki la a, l ap plis fè Lachin ditò ke l fè US ditò.

Li di ke, Mwen kwè ke Lachin gen anpil moun entelijan kap travay nan biwokrasi yo a. Moun sa yo dwe di yo ke yo pa genyen avantaj nan bagay sa. Nan sans sa, yo dwe vini pou yo negosye. E li di apre sa. They are the surplus country that their.

La chine bezwen yo plis ke yo bezwen la chine. E medam e mesye m pwal fè n tande deklarasyon ke yo fè jodi an la a, langaj la li diferan. An nou koute medam e mesye sekretè trezò a Scott Bessent ki pwal eksplike

Tou lè 2 peyi deside pou yo desann tarif yo a a 115 pou san. Sa vle di US desann a 115 pou san, La Chin desann a 115 pou san. Nan koute byen medam e mesye, gon bagay ke m vle w remake. La Chin vle negosye. US vle negosye. La Chin, kòm mwen toujou di nou, pa vle parèt kòm yon peyi ki fèb devan Lèzetazini. Donk, tou de fè menm bagay la. 115 a 115. Men a la fen, si w gade matematik la, ou pral reyalize se US ki fè plis konsesyon ke Lachin. E si ou t ap swiv jan ke mesye sa yo t ap pale, kòman yo gen fòs sou Lachin, ou kapab wè pa gen avantaj vrèman pou Lèzetazini. E se pa sa sèlman. Sonje byen, Lachin te enpoze de bagay restriksyon sou Lèzetazini ki pa gen anyen pou wè avèk tarif. Pa egzanp, yon seri de pyè presye yo te konn vann Lèzetazini, yo sispann vann yo. Yon seri de bagay yo te konn fè avèk Lèzetazini, yo konplètman elimine yo. Sa vle di, medam e mesye, se pa sèlman tarif ki an je, gen anpil lòt bagay ki an je. Tè rar lan, Kim te pale de li an, ke Lachin genyen l se li menm ki vann Lèzetazini l. Xi Jinping te deja mete entèdiksyon a ekspòtasyon de bagay sa yo. Medam e mesye, US twouve l nan yon sitiyasyon kote ke li parèt trè vilnerab

Mo respè a, oubyen respè mityèl, se yon ekspresyon ke Lachin toujou itilize lòske l ap antre nan relasyon avèk yon peyi oubyen espesyalman Lèzetazini. Li toujou di, Mwen vle ke US trete nou avèk respè, yon respè mityèl. Se pa yon bagay ke w tande souvan nan bouch Ameriken. Men, m pa konn si w remake, ou kapab tande mo sa l ap soti fasilman nan bouch Sekretè Trezò a. Paske Lachin egzije ke sa li menm li enkli nan konvèsasyon an. Respè mityèl. Nou pa timoun ki ret avè w. Nou se patnè n ap fè biznis. Nou dwe parèt sou menm echèl, menm degre pou nou diskite. Men pa vini pou fè m konprann me sa ke w vle e ou espere pou mwen menm mwen fè l.

We concluded that we have shared interest.
Tande medam e mesye, tou lè 2 peyi yo, yo reprezante peyi yo trè byen e nou reyalize ke nou bezwen yonn avèk lòt. Nou reyalize ke nou bezwen yonn avèk lòt. Medam e mesye, tout prezidan ki pase Ozetazini, yo tout te deja reyalize ke la Chin bezwen Lèzetazini, Lèzetazini bezwen la Chin. Tout prezidan ki pase Ozetazini konnen trè byen ke US bezwen lòt peyi e lòt peyi bezwen Lèzetazini. Paske sa se li menm ki rann US sa ke l ye a. Izole US, US first oubyen US sèlman, sa p ap travay. Yo rele sa yon izolasyon pèsonèl ki pral vrèman kraze sa US ye a. E Scott deklare nou reyalize ke ni mwen menm ni yo menm nou bezwen yonn avèk lòt. Now, se pa sèlman sa medam e mesye. Scott te fin pale. Aprè sa, anbasadè a li menm li pale. Men Scott santi ke li te nesesè pou li tounen ankò. Pou li fè yon pe deklarasyon. An nou tande ki sa ke li te di.

Donk ou wè ke Scott santi gen yon bagay ke l dwe vin ajoute plis sou sa ke l deja di deja. An nou koute kisa ke li ye. Inc,
Throughout the trade process we have had a plan. Pandan tout pwosès sa, sa vle di ke pandan ke Trump kap mete tarif sou peyi yo. Yo te gen yon plan. Poukisa ke l nesesè pou l vin esplike sa ke yo te gen yon plan? Paske medam e mesye, le mond gade yo wè bagay kap fèt nan la mezon blanch, li devan dèyè. Se tankou se moun kap fè yon seri de bagay sou chans, pa gen yon plan, pa gen yon strateji vreman. Don Scott te vle parèt.

Sa vle di ke sa ke nou dakò ansanm nan, ni mwen menm, ni la Chine, nou pa vle divòse, nou pa vle separe, nou pa vle pa travay ansanm. Sa se US kap pale. Sa vle di yo reyalize finalman ke yo bezwen la Chine, ke la Chine bezwen yo, Nan sans sa, yo dwe desann bas ki nan vwa yo a. Se konsa ke m wè l. And what had occurred with these very high tariffs, as Ambassador Greer said, was an the equivalent of an embargo. Exactement.
Sa vle di, tarif sa yo, 145 pou san, 125 pou san tarif sou yon peyi, sa se anbago. Pa gen komès ankò, pa gen relasyon ankò, l fini. Li pa gen sans ditou. Nan sans sa, yo dwe desann pou yo korije yon erè ke yo panse, e yo konnen trè byen, ki ta pral domaje Lèzetazini, e banm di w sensèman, jiska jodi an la, ilèvrè, gen yon akò ki jwenn nou trè kontan, men m sispèk se pa lafen, paske kòm mwen te di lotrejou, mèdam e mèsye, bagay sa, eksperyans sa, bay la Chine yon avantaj kote ke le mond antye gade les Etats Unis ekspesyalman pati repibliken an kòm yon peyi oubyen yon pati politik ki vasiyan, ki pa gen kontwòl, kote ke yo ka lèse yon sèl òm deside direksyon peyi a.